Ayibobo ayibobo ayibobo Ayibobo tout frèm a sèm yo frè kabalis mwen yo frè vodouiz lan Yon gwo kout ayibobo pou nou tout moun kap gadem la tout manbo tout ougan tout larenn chanpwèl larenn zango e byenveni pou tout moun ki bal abòne kounyea Jodia mwen pote yon gwo resèt pou nou gen anpil moun ki mandem resèt sa jodia mezanmi map potel pou mwen potel pou nou e ki resèt resèt sa ye se. Kòman pou domine yon fi, pou fèl mache sou lòd ou. Li pou gason tou wi. Li pou gason tou. Yon fi ka bezwen domine yon gason, yon gason ka bezwen domine yon fi, epi wap fèl. E pou domine yon moun, Avan m kòmanse, m ap mande nou silvouplè abòne a chanèl la, ede m pataje videyo yo, like, kòmante, pataje, envite zanmi ou fanmi w fè menm bagay la. Se sèl fason m mande w pou w ede m. Ok, pou w domine yon moun, pou w fè l mache sou zòd, pou w domine yon fi, pou w fè l mache sou lòd ou, oubyen pou w domine yon gason, alò pou w fè l mache sou lòd ou, sa w di se li pou l fè, kisa w ap fè? W ap leve yon jou, w ap leve yon premye vandredi. Ou ba l nan mache, w ap achte, si se pou domine yon fi, w ap leve yon premye vandredi, w ap achte yon balèn woz sou non moun nan. Si se pou domine yon gason, w ap achte yon balèn nwa sou non moun nan. Tande m byen. W ap wal nan mache, yon premye vandredi, w ap achte yon balèn woz sou non moun nan si se yon fi. Si se yon gason, yon balèn nwa sou non l. W ap achte yon miwa tou. Tout sa w ap achte yo, achte yo san fè pri. W ap achte miwa sou non moun nan. Yo di w 2 mil goud rale 2 mil goud ou bay li san fè pri. Achte yon miwa, yon balèn woz pou fi, nwa pou gason. Yo tou badèn nan 25 goud, retire 25 goud ou, peye. Dayè badèn pa gen pri, pou yo di w la e sa yo vann. Ou peye l. Kounye a, sa w ap fè? Yon premye vandredi, sa w ap fè kounye a? Ou ba l lakay ou avè l. W ap pran nan badèn nan, w ap ekri non moun nan 3 fwa. E, èske m te ka jwenn yon bagay? Ok. Pa egzanp, sa se badèn nan. W ap ekri, w ap ekri l non an anlè, desann. Wii kil sot la desann nan premye bò, nan dezyèm nan mitan wii kil sot anba ou moute. Twazyèm bò a wii kil sot anlè desann. Sa di wap ekri non moun nan 3 fwa ladan. Avèk dwèt ou, ou ka ekri a zong ou, a zong ou, wii kil sot anlè ou desann. Premye, premye pati an. Dezyèm pati a, ki sa k lan mitan, ou ap ekri l soti an ba monte adwèt ou. Si w pa ka ekri l adwèt ou tou, ou ka ekri l a a yon egwi kèlkonk, yon bagay jis pou non an parèt. Dezyèm, sa k lan mitan an ap sot an ba monte. Twazyèm lan ap soti an wo desann. W ap ekri non moun nan twa fwa ladan. Kounya sa w fè? Epi Miwa tou, w ap ekri non l nan do miwa. Ekri non an, si w te ka ekri l fason pou l pa parèt, pou l pa tèlman vizib. Men il sifi ke ou ekri non. Li vizib, oken pwoblèm. Li pa vizib tou, oken pwoblèm. E si w te ka veye lè anivèsè moun nan? W achte yon bèl miwa. Miwa a byen ankadre, ou fè moun nan kadol. Ou ekri non l dèyè miwa a wi. Ou ekri non l dèyè miwa a, swa ou fè l kado miwa a sa, ou di mwenske ou ba l gade ladan. Depi l gade ladan se nou pa gen pwoblèm. Kounye a w ap ekri balèn, w ap achte balèn woz sou non l, w ap achte yon miwa sou non l, w ap ekri non l. w ap ekri non l dèyè miwa, epi ekri non l nan balèn nan. Kounye a, w ap site non Lilit 21 fwa sou balèn nan. Site non Lilit 21 fwa sou balèn nan. Rekòmande l chak lè moun sa a gade nan miwa, se ou menm pou l wè k parèt devan l. Tande wi. Wap site non Lilith 21 fwa nan balèn. Li men balèn non. Li men dan li men balèn non. Rekomande. Ou li men li pandan ou li menl ou site non Lilith. Ou fè Lilith Lilith jiska 21 fwa ladann. Epi ou di m rekomande w. Kèlkeswa lè entèl entèl ou site non moun nan atè ti nan atè. Si w pa konn ti nan atè ou site non l. Kèlkeswa lèl gade nan miwa sa Se mwen menm pou l wè parèt se pou m domine l se pou l mache sou lòd mwen tout sa m di l fè se li pou l fè m toujou di nou lè n ap fè maji konsantre nou kèlkeswa sa ou fè pa nan griyen dan lè w ap fè afè w ou fèmen kò w yon koti kote ou konnen ki pa gen moun pou ki deranje w paske si w fè l andan griyen anyen w pa fè E konn si ou fèl paske pou fèl an non ou pa fèl. Ou fèl paske ou kwè ladanl. Ou fèl wap tann yon rezilta pozitif. Kèlkiswa maji wap fè a. Menm lè son gwo de dlo, se dlo ou tap jete. Fèl avèk yon detèminasyon, avèk yon kwayans. Epi wap wè kòman wap jwenn rezilta ou nòmal. Pou domine yon moun, w ap achte yon miwa, w ap leve yon premye vandredi, achte yon miwa sou non l, si se yon miwa sou non, w ap achte yon balèn woz sou non l, si se pou yon fi, pou yon gason w ap achte yon balèn nwa sou non l, w ap ekri non l nan, w ap ekri non moun nan dèyè miwa, w ap ekri non moun nan lan balèn nan 3 fwa, premye fwa, monte, desann, dezyèm fwa, desann an anwo monte twazyèm fwa non dezyèm fwa anba monte twazyèm fwa anwo desann epi li men balè nou site non Lilit 21 fwa rekòmande l chak lè entèl entèl gade nan balèn nan se mwen pou l wè k parèt devan l se pou l mache sou lòd mwen kèlkeswa sa m di l Se li poul fè. Depil rive devanm se poul pèdi tout bon sans li se pou kèl kase se poul obeyi epi ou fèl pa ou fèl kado miwa oubyen fèl gade nan miwa si ou fèl kado li pwanl pi bon pou paske tanzantan lap admire miwa sa tanzantan lap gade ladanl menm lè ou fè gade ladan tou yon sèl fwa, men m di nou bat e bon l ou ka achte l e yon premye vandredi menm lè se pa anivèsè l ou wè sa m di w la ou achte l ou di men yon kado m te pote pou m te kite pou ou achte yon bèl miwa ou konnen ki konfòtab ki alamòd ke tout moun ka ke nenpòt moun ka itilize ou fè l kado. Epi nòmal lap pran miwa sa, depil gade nan miwa sa, ou deja bon sou li. Ebyen, se te yon reyèl plèzi. Se te zanmi w, frè w, sèvitè w André Samson ki te pote gwo resèt sa pou nou. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Tchaw tchaw. Pa ezite rele m, ekri m depi w bezwen m. Telefòn mwen se 509. 36 23 83 37 mezanmi banm di nou sa silvouplè mwen menm ak madanm mwen se e marasa nou ye menm lè w ta rele m minwi inè dezè di maten nenpòt lè l ye a ou wè se madanm mwen k pran telefòn mwen an san pwoblèm ou mèt pale avè l dèfwa mwen ka ap dòmi menm lè w rele l lajounen tou dèfwa lè lajounen m konn ap fon ti dòmi dèfwa m konn benyen m konn ap benyen li pran telefòn mwen depi telefòn nan sone li gen aksè pou l pran l. Ou menm, sa w bezwen mwen an, ou ka mande pou pale avè m dirèkteman. Si mwen pwè, l ap pase m telefòn nan. Si m pa la, w ap kite mesaj. Epi lè m vini, swa m retounen w apèl la, oudimwens ke l ap ba w lan konbyen minit ou ka rele m. Nou pa gen pwoblèm, telefòn mwen se telefòn madanm mwen, telefòn madanm mwen se telefòn mwen. Ok? Depi nou rele m nou wè se li k pran telefòn nan, nou mèt pale avè l. Nòmalman. Ok, se te yon reyèl plèzi, se te zanmi w, frè w, sèvitè w André Samson, a la pwochèn pou yon lòt videyo, tchaw tchaw!